li. Men mpap janm konn mennaj Bouboulin nan. Sa se ti patnè ki te chita nan kinam nan bò kot Bouboulin nan yo leve misye banm chita an aprè Bouboulin dim konsa o Cappuccino se misye ki konn vini avèm se misye ki konn banm woulib ou mèt mandel pou nou wè e pa nan djazz map fè menm dayè mwen gen koze e mwen gen koze e mwen gen koze. Mwen sezi m konsa o Cappuccino, sa se patnè ki konn vin banm woulib la, bagay, epi yo leve misye yo banm chita.
Ah m pa menm bezwen gade, mizik la raz, m tèlman mizik la raz li pa menm gen yon kòmansman vre, yow e pa mizik sa, e pa sans mwen. Ou gen yon moumou sou ou. Lòt patnè a li menm li gen yon gwo yon gwo bagay sou li ou konprann sa map di w pa gen yon bagay atis vre kap jere pa gen yon bagay viz ou konprann nou fè bagay la vag ke vag epi nou nou fè bagay la kòmsi nou bay li nan telefòn ou konprann sa map di nou yow franchman franchman franchman avan m antre nan lòt bagay yo nan lòt sijè yo ban m pase
yon dènye
mèt manman avèk nou tout moun kap pale yo

Martial, bonm diw ti pawol. Manzè ap foure dwèt nan jem konbyen fwa menm pa janm reponn. Humm vre Nou temwen.
Manzè ap foure dwèt nan jem konbyen fwa. Pyel dayè twò gwo, pye a, wè lè w wè lè w jwenn twou a, fò w leve vant lan. Tande.
Hehehehehey!

Mezanmi bagay yo rive twò lwen mezanmi Bagay yo rive twò lwen M ta konnen mwen k tap E pou chay pa tonbe sou mwen pou nou di e manti m ap fè wi Men ni Tapote ekran nou pa voye kado m fèmen kòmantè a e voye Bèl layf nou pa voye ti chapo ti linèt ti bagay Nou vin la nou vin pran zen la nou pa voye ti chapo nou pa voye ti linèt nou pa tapote ekran an m fèmen l 3 mil moun kòmantè nou la pran zen e voye Nou tande. Mesami gad sa boubouline fè gaspa tounen se boubouline ki koz timoun se vre se pa kòmsi m rayi boubouline oubyen m pa byen avèl e boubouline ki koz si w bezwen kòmante nan live vip a la pran yon etwal pran yon etwal oubyen aktive aktive bagay yo ou konprann aktive chenèt ou e boubouline ki koz èske m manti lèzanfan E boubouline ki koz. Tout sa wap kap pati a la boubouline ki koz. Pou kisa paske boubouline depase les bornes. Nan lavi fok ou aprann gen limit paske boubouline anmerdel vre. Boubouline anmerdel vre. Boubouline anmerdel vre boubouline fè Gaspard pase pou yon kokorat. Boubouline chita la lap depoze pou Gaspard. Gaspard vin rive yon moman li fatige. Gaspard vin rive yon moman boubouline fè trop bagay. Epa komsi pran map pran pou Gaspard. Ou pa konprann. Epa pwan nan pwan pou gason wi gason an pata sipoze rive nan nivo poul derespekte yon fi ase pwen konprann sitou yon fi ou te avèl men nap admèt avèm ke boubouline anmerde gaspa tròp li itilize lòt la poul pran vyouz li itilize lòt la lap maltretel epi boubouline pale janl pale li pat janm renmen gaspa konprann donk yon jèn fi lèw avèk yon jèn gason lèw kite l fò gon sètèn pidè, fò gon sètèn limit. Paske se yon fi w yo pap janm ka joure a gason. Mwen di nou sa deja, yon fi ayisyen ki deside fè gè avèk gason nan di betiz oubyen nan konpetisyon plimè, se ou menm kap viktim. Premyèman ou ka gwòs, ou ka pran maladi pi fasil paske se ou menm kap resevwa, moun kap resevwa pran maladi pi fasil ke moun kap bay la. Ke nan masisi ke nan fanm. Yon gay ki pasif li gen plis risk poul ta malad ke gay kap bay la. Gay fi kap pran li gen plis risk poul poul pran maladi ke gason kap kap plumenl lan paske se li menm kap bay ou menm wap resevwa gon bagay ki domi andedanw kom yon kounye ou paka deside epi sak bel la ou gon jan lanati pa vreman janti avèw kom se pa mwen menm epa mwen ki fè moun e lanati Lanati fè w don manyè kòmsi tankou w trapèz, ou won, ou gwo, ou obèz, ou bagay. Yo konprann sa m di la? Sa vle di, se poutèt jan de moun tankou yo, yo ekri pakèt papye, dwa de lòm, tolerans, ou konprann, pou diskriminasyon, moun ki obèz, kòmsi yo ekri pakèt bagay pou pwoteje w. Lè yo mete papye pou pwoteje w sou latè, ou pa bat kò w. E poutèt jan de moun tankou Boubouline yo, moun ki analfabèt yo, moun ki moun ki paralize, moun ki domaje, kòmsi s on s on andikap li ye, an kèlke sòt, yo mete pou yo ka pa sibi vyolans diskriminasyon. Tankou dese de moun nan, w ap wè moun sa yo, w ap wè gen kamyonèt ki p ap vle pote yo, Gen moto k pa vle pote yo, gen de restoran k pa vle chita landann. E vre! E pa e pa manti m ap bay, e pa pou m blaze l, pou m minimize l, men se la reyalite de la vie. W ap wè gen de avyon k pa vle pote l. E pa tout avyon non k ap aksepte moun obèz. Moun obèz soufri anpil wi, ni nan èpòt, ni nan travay. Kòmsi, w ap wè gen de bi, gen de peyi, yo da, yo egzije an sòt ke yo fè de, de asansè. Gen de peyi kankou Bouboulin p ap ka monte yon eskalye ki twò wo. paske pou gwosè li ou konprann sa m di w la kounye a Boubouline pran tèt li tankou yon panmpanm girls lap mache sekwe mouda l nan disko lè w wè l sekwe lap sekwe mouda a kounye a Boubouline menm Boubouline kap sekwe mouda l epi tout kò Boubouline sekwe. Boubouline anvi sekwe mouda l epi tout do Boubouline tout ponyèt li tout kò l ap sekwe ou wè bi do a ap fè vloup vloup vloup vloup men Boubouline kap fè seksi kounye a Boubouline ap Peche Gaspa viv. Mwen menm mwen di sa, m di waw Gaspa gen pasyans toujou wi. Gaspa gen pasyans toujou, li pa di Boubouline anyen. M di Gaspa gen bon pasyans. Paske gen de vagabon k tap gentan fè Boubouline vole. Men kounya men li. Men sa w tap chèche a ou jwenn li Boubouline. Mete mete linèt nan zye m, mete linèt nan zye m. M deteste moun wè zye m lè map pale ansanm. M deteste moun wè zyem. E sa m konn fè cheri. M deteste moun wè zyem lè m ap pale on zen, lè m ap pale on bagay. Se avi m m ap bay, fò m bay de mo. Boubouline, w ap rete trankil kounya la. Yo pa di w ou pa on moun, ou gen dwa ou bonè, epitou sa k bèl la m ap gade m wè medam bèt a kòn yo manke manche Boubouline Bondye! Mezanmi! Boubouline genlè leve l pa fè lapriyè,

Map gade boubouline epi moun yo menm ap depoze pou boubouline kèm fè mal wi lè moun yo ap mete pou li konsa mdi mezanmi sa ti pitit sa fè bondye boubouline gèlè pa e yon moun ap bagay ou wè boubouline boubouline pa pè sa yo li pa pè sa yo paske li chofe pou yo rive li travay pou yo rive ou pa pitit mezn li provoke yo pou yo rive. Boubouline a la recherche d'attention. Li vle ke moman sa w wè k ap fèt la la li kontan. Menm si w ta wè l pran pòz tris li men l kontan. Li kontan wi. Li kontan e li pa regrèt. Konprann? Li pa regrèt sa k ap pase a la paske li bon pou li. E buzz li bezwen l aswafe de buzz, l aswafe de vizibilite, l ap fè tout sa k kapab pou l ka rete vivan. Men pandansetan,

Lot medam yo pa dako nan pop de balew kiyes ki sonje vizaj yo? Pèsòn. Medam ke mesye yo pat seleksyone nan pop de balon kiyes ki sonje vizaj yo? Pèsòn pa sonje vizaj yo. Sa vle di lè w al nan konkou sa yo, lè w al nan eksperyans sa yo, w al nan show TV sa yo, ou jwenn yon nèg ki chwazi w, ou son elu, ou son veku, ou son gagnant. Si pa gen ankenn moun ki seleksyone w, pa gen ankenn moun ki vle w, karyè w rete kote l, kote l parèt la. Eske m manti pi Paul? Eske m manti? Si yon moun al nan show sa, pa gen yon moun ki chwazi w karyè w tou fini la. Karyè w fini la. Paske pa gen pa gen moun ki tap gade Bouboulin, Bouboulin tap annik, yo tap annik di te gon gwo dam ki tal nan show, Pop de Ballon, epi sa fini trè mal. Se a pati de Gaspa mete w a lonè, Gaspa chwazi w li di w li pa konplekse, li pa meprize gwo fanm epi tout gwo fanm kontan, tout gwo fanm kontan ap di konsa waw, fyè de tò kounye a Bouboulin an kèlke sòt li blaze tèt li paske pat gen moun ki te panse Bouboulin e sa l tap devni sou rezo a. Tout moun gentan kwè nan relasyon ke relasyon sa son bèl bagay ki pral fèt. Ou konprann? Paske se Gaspard ki met limyè a ki met dife a sou Boubouline. Paske wal non cho tout gason rive sou ou yo meprize w yo pa pranw Gaspard li menm li mete w a lonè li pranw.

jou ke yon fanm konn joure pase gason tout sa gason di w li sanble w dayè kounye w te mèt di gason masisi li di w kaka wap pale w pa gen prèv kaka wap pale w pa konn sa wap di a kaka k nan men w ou di gason masisi lap di w epitèt de gwo zozo zozo l pou li bounda l pou li l fè sa l vle avè l. Men gason an dou jèt et pitit li sanble w on nèg ki ta avèw li di w bon m fè w jete 6 pitit pa gen dlo k pou lave w sa l di a se sa gason an di w li kenbe w nan bouzen sa l di a se sa menm si l pat konn batri l di w e sa fè m konn wonfle w a kout boutèy anba kè a li sanble w li di lè m kenbe w m peze kou w m bat ou l sanble w gason an di w manman vòlò li ba ou kap kouche a papa w li sanble w gason an di w li ba ou kap kouche a bon zanmi l li sanble w. Eheheheh tout sa gason do li sanble wi epi pèp la kwè wi e gason k pale avan e gason k joure w wi ah ah gason an di w santi kaka w gen sant pèp la kwè gason an di w son bouyon santi l fè tout baz nan zòn li kouche w pèp la kwè gason an di w jete pitit pou 2 zanmi l li pè li pèp la kwè tout sa gason di w li sanble w bètakòn. Paske fòk ou konnen nap viv nan sosyete machiste, pèp la se pou gasan liye, fi e pou gasan, fi pa pou fi, fi pou gasan. Si fi te konn pou fi, se fi ki tap prezidan, e fi ki tap senatè, e fi ki tap minis. Fi swiv gasan, fi pa swiv fi. Poko janm gon istwa, menm si w mouri, bèt a kòn pa pou ou. Ou mouri nèg la kraze figi w yap di w nan bouzen yo tiye w ou byen fèt mouri zonbi wa kite bouzen wa kite jenès wap mache yo vyole w yo di w ou menm ki agase ti kal pantalon ki te sou w ti kal kaka w te mete tout jan w ye bèda kòn bèda kòn kondane w ou pat konnen tout sa w fè e gason k gen rezon donk yo tou pwofite sou sa gason an dil jete w i fè w jete pitit se kòrèk gason an dil kenbe w nan bouzen se kòrèk gason an dil kenbe w nan vòlò se kòrèk gason an dil fè 7 zanmi l pase sou w se kòrèk ou menm ou pral kriye paske w konn se manti men depi li di sa a wot vwa tout moun kwè gason an di bouboun ou gen sant se kòrèk tout sa gason di fi ankouraje l fi kwè Nou pa konn kilè sa ap sispann e sa pap janm sispann toutotan lèzòm egziste sou latè. Donk sa vle di, yon fi ki te nan relasyon avèk yon gason, w ap kite avè l se kite sa trankilman, pa fè bri, pa pale anpil. Paske w ap pase yon move moman si w ta deside al afwonte yon gason. Gade jan Gaspard. Eske sa te bezwen rive jiske la?
Fò leve vant lan.
Lage l nan pa. Oh nan Gaspard pa. Mani mao mano promo mon enfant merci pitit mwen merci mani pro mani pro mon enfant merci beaucoup mon enfant merci merci merci merci se vre tout son gason di sou ou se vre fi anmède l

Kounya li vle fè pèp la wè men machann chen an e sa l fè wi m di wè Bouboulin Bouboulin ap jwenn yon bagay l ap poze li li wè Gaspard di ap Gaspard k al gade yon ti match swa nan Sen Terèz oubyen an Wal kounya Gaspard menm ala yon ti chen kenbe nan men l ap fè ti bòde a ti chen Boub men Bouboulin ki vin antre Gaspard Gas Bouboulin vin fè Gaspard pè mache Gaspard menm ap mache tou dousman Epi Boubouin an ap parèt, Boubouin rive devan Gaspard epi l sekwe mouda l. Sa vle di l di pèp la men machann chen an. Kounye a la, pèp la rele Wooaa! San tande a la, yo di men machann chen an! Gaspard pou l kouri l antre nan tou, kounye a tout moun kouri dèyè Gaspard. Li di mezanmi, Boubouin fristre Gaspard anpil. Epi Boubouin menm pran tèren an, Gaspard menm bay espas la. Gaspard ekri m, Gaspard di m, Haa tonton, manzè sot fè m pase yon move moman la wi. M di sa l fè w la pitit mwen? Li di oh m oblije m oblije bagay m kite zòn nan wi menn. M di shit li ekri m. Gaspa depi lè w wè Bouboulina sou tèren an Gaspa di m li prè pou l pale. Mwen di pitit mwen non non ou pa benyen di anyen poze w. Se dènyèman la lè Bouboulina al sòti mizik kounya boubouline ale nan nan live lap rakonte lap tchip sou gaspa epi li di ou konn sal di lal nan yon lòt show ankò ou konn sal di timoun li di konsa depi lè gaspa ap vann chen an moun nan zòn yo ap pèdi chen sa vle di li vle fèw konprann non sèlman gaspa ap vann chen epi gaspa son vòlò chen. Li pa bèl pou ap dekri yon jèn yon sèl pitit lan w pa anyen hein lal nan yon show li di gaspa ap zòn nan Gaspard ap vòlè chen moun nan zòn nan nou konprann li pa bèl epi jèn nan menm la lap sipòte tout bagay sa yo li dil vre wi m leve tèm anlè tout moun nan lap moun ki lap tande si se manti m fè de manti m ap bay la li di Gaspard ap vòlè chen moun nan zòn nan moun yo ap pèdi chen nan zòn nan li elè dyabolik epi aprè sa lal nan emisyon kounya lap espliko w ke se Kevin li renmen nou pa konn Kevin Kevin ki te nan lig la tap jwe a epa lot Kevin epa chantez la chantè a mezanmi o chantè epa chantè epa chantè se Kevin sa ki te nan lig la e li menm konprann sa ki te